Li fè 7 è avèk 34 bòn minit. Nou gen 4 minit ki deja ekoule sou nou la wi. Bonjou, bonswa tout zanmi, kèlke swa kote ou ye. Zanmi ki toujou gen abitid pou vini avèk nou chak maten pou vin di nou kòman zòn nou leve. E zanmi tou ki bezwen pran nouvèl pou konnen kòman zòn nou leve. Bonjou pou nou tout. Bonjou Ayiti. Bonjou Repiblik Dominikèn, bonjou Chili, bonjou Brezil, bonjou Lafrans, bonjou Kanada, bonjou, bonjou, bonjou usa kèlkeswa eta ou jwenn ou ladan l. Bonjou tout moun, bonjou tout moun, bon jedi, hein, deja bon jedi. Jodi a se jedi 16 septanbre 2021, donk se toujou avèk menm lanmou an Menm kè kontan menm kè jwa a nès pa Lopez David, nou antre lakay ou pou nou vin pote pou ou kòman zòn ou leve. Yon ribrik chak maten sur la rtl avèk zanmi w Lia ke gen zanmi ki kòmanse gen abitid avè l depi l fè 8 è 30 nan maten yo deja ap chèche son lari a, bwi lari a pou yo vin konnen. pou yo chèche konnen pou vin di avèk li a men kòman zòn mwen leve maten an donk son privilèj nou santi nou kontan pou nou abò avèk ou sur la RTLI eh avèk zanmi nou humm David Lopez ki avèk nou David Lopez èske w andirèk èske w andirèk mon ami mon frère hehehehe mon conseiller David èske w andirèk m salye w David depi chili salye tout moun chili yo pou mwen Donk nou pral pati pou yon bon moman maten an, puiske nou pral antre avèk yon mizik pou ou ki pale de L'Union de la part de mon konseye, yonn nan konseye mwen yo, David Lopez, kite m di ou Steve Brunache ki chante L'Union. Mwen menm m pa ka tann pou m wè ki lè Ayisyen ap genyen L'Union tout bon vre. M pa renmen l pou se David ki patnè pa m, ki alye m, ki zantray mwen, ki m fè inyon avè l, en. M gen ti gwoup pa m, ou gen ti gwoup pa w, li gen ti gwoup pa w. Si w pa fèt nan pati gwoup pa li a, m pa ka fè inyon avè w. Li pa fè sans. Nou tout se Ayisyen. Se yon sèl san k ap koule nan venn nou. Nou gen yon sèl Bondye, nou gen yon sèl peyi, en, yon sèl pèp. Li lè l tan pou nou mete tèt ansanm. An nou pati linyon. M salye tout ti mesye Site Solèy yo, en. Tout mesye dam Zite Solèy yo, malerezman m poko konnen non gwoup la, Lopez, m poko konnen non gwoup la, men m salye yo, hein, m salye yo yè n te pase yon bon moman, m te jwenn anpil zanmi ki tap kòmante nan enpòtans pa drive, hein, aprè mizik lan nou te fin pase l, aprè ke nou te fin pase yon moman ansanm. Donk, nou pati wi la, nou pati pou yon bon moman, la nou pral pase 45 minit ansanm pou n konnen kòman zòn nou leve. Bonjou tout moun, bonjou tout moun, an ale linyon. avèk Steve Brunache men avan sa kite m ti aske pou m son devwa wi pou m pataje live lan avèk ok yeah kite m ti aske jan m di nou pou m pataje live lan avèk kèk zanmi avèk kèk zanmi Afin que pou live la ka rive jwenn ou, ou menm fè menm jan. Ede n fè sa. Bonjour Herby Richemond, bonjour, bon revey, koman zòn ou leve maten an rive sou ou? Bonjour Herby! Depi Miami, Florida hein, koman zòn ou leve maten an maten jeudi 16 septembre 2021. Sou e map chèche se Sou e tèt mwen anba se pataje map pataje live la map envite kèk zanmi pou vin di nou kòman zò nou leve maten an nap kontan pou nou gen feedback sa wi se sa nap chèche se li nou vin fè se li nou vin tcheke sou kòman zò nou leve bonjou chak zanmi ki ap monte en menm sou pa rete donk nou kontan le fè ke ou la pou nou kapab ansanm pati poun konnen kòman zò nou leve maten an sur la rtl. Avèk zanmi w Liya eh zanmi w Liya Si w konnen Liya se zanmi w Se pa fake zanmi non ok Liya pa konn nan fake avèk Liya pa konn nan fake Liya se zanmi w Ki la maten an nou vini Pou nou vin tcheke sou w yon lòt fwa pou n konnen Kòman zòn ou leve Kòman zòn ou leve Zanmi m ki anba live la M poko ka rive idantifye yo fò m di nou sa sensèman. M poko ka rive idantifye yo. Koman zòn ou leve koman zòn ou leve avèk zanmiw li a ann ale ansanm pou n al konnen koman zòn ou leve bonjou afa koman zòn ou leve afa espere ke tou va byen en en espere ke tou va byen bonjou okay rozmon romelus dim koman okay leve son plezi bonjou avèk cps. CPS, Kòman zò nou leve maten an? N ap kontan pou nou konnen kòman zò nou leve maten an. Bonjou Ravèk, Spò pou tout moun, spò pou tout. Kòman zò nou leve maten an? Spò pou tout. Bonjou Malou, bonjou Malou. Kòman zò nou leve maten an? Se sa ke n ap mande zanmi yo. Si live lan rive sou ou, pataje l avèk yon lòt zanmi afèke pou n ka konnen kòman zò nou leve maten an. Li deja fè 8 è avèk 40 bòn minit. 8 è avèk 40 bòn minit. Nou pral pati wi la. Nou pral pati pou n mande zanmi yo kòman zòn nou leve maten an. Maten an fò m di zanmi rekonfò espirityèl yo malerezman nou pa gen chans non pou nou te. antre nan rekonfò spirityèl maten an donk men nou la nou la nou priye pou ou ke Bondye kontinye gade nou ke Bondye kontinye fè nou gras paske se li menm ki Dye de gras eh Dye de mizerikòd Bonjou Joseph Etienne Bonjou kouz kòman ou ye kòman zòn ou leve maten an. Mwen di non non fè n konnen kòman zòn ou leve. Donk Joseph Etienne di m konsa, zòn mwen leve ak anpil labou paske lapli a tonbe epi depi Kapayisyen o may gad kilè n ap soti nan sitiyasyon sa nou pa konnen anpil labou lè n pase nan peyi k ap fè peyi lè lapli tonbe ou leve ou jwenn ou jwenn atè yo byen bèl lakay nou se diferan. Hum Lakay nou se diferan, kiyès kap pale, kiyès kap di yon mo, poun konnen koman sa ye, nou pa konnen, nou pa konnen kiyès kap di yon mo. Good morning my friend, my friend Frantz, I'm doing well this morning eh. M chèche w anpil wi zanmi m, m chèche w anpil, m pa wè w, espere ke w anfòm. Frantz, kòman zòn ou leve? Tout bagay ok? Kòman fanmi w ye? Espere ke tou va byen. An nou pati ansanm al tande Steve Brunache nan L'Union Kòman? Apre sa pou n antre nan detay avèk zanmi nou yo ki pral di nou kòman zòn yo leve maten an. Steve Brunache nan L'Union. Ann ale. Donk, si n byen konprann nan mizik la, m pa pral vin dekòtike anyen, li chante nan lang manman nou, lang papa nou. Si n byen konprann mizik la, donk si nou gen L'Union, L'Union ap di nou kisa nou ye sou latè. Hein si n gen renmen nan kè nou, nou gen lanmou pou pwochen nou, linyon va di nou sa nou ye sou latè. Bonjou tout moun kèlkeswa kote ou ye. Se a ribrik sa nou antre lakay ou, kòman zòn ou leve lendi pou rive vandredi. Fò m sinyale nou yo byen, vandredi si Dye ve li gen m pap ka prezan, demen vandredi m pap ka prezan, anvi avèk fineray nou konnen nou tan m pase pou yon rezon byen detèmine. Donk pou nou. Ishtar, thank you. Pou nou kapab jere sa nou gen pou nou jere, paske Bib la di rejwi ak moun kap rejwi, kriye ak moun kap kriye. Donk demen vandredi nou pap jwenn nou, se jou fineray la. Men nou espere ke vandredi, an lendi si Dye vle nap rekòmanse avèk kòman zòn ou leve, kelke swa kote ou ye zanmi m. Nou salye w e nou kontan pou avèk nou, pou nou konnen kòman zòn ou leve maten an. David Lopez di nou bonjou, kijanw ye zantray mwen toutan, map profite salye tout tout super branche de la rtl eh de la part de David, map profite salye tout super branche rtl yo maten an, zòn pam nan ki se Talagent ta umm. Bonjou Echni thank you thank you brother thank you my brother Talagante leve anfòm, fredi an blòk 6 zè a 9 vè, apre sa ap gen bèl solèy, se konsa mesaj lan vini, melanje ak fredi rèd mare, puiske nou konnen Chili aktyèlman gen anpil fredi, m ap pale a yon zanmi Chili avan yè, kantite rad ki sou li, Lè map gadel m panse se gwosè li di li a m pa gwo konsa non m gen pou mouri bon m pa gwo konsa se tèlman fredi a anpil nan chili moun yo mete anpil rad li bon map pwofite diw sa si wap viv chili mete anpil rad paske fok konsève kòw si w wè jan fredi manje zèb yo li li fè yo donk sil jwenn ou konsa w pa mete rad sou ou lap fè menm dega a sou ou pandan map di sa moun ki nan usa kitem di w prepare kot ou moun nouyòk yo hein moun kanada yo prepare kot nou. Hein moun Boston yo prepare kot nou tou kòm moun Jacksonville yo, Georgia kelkeswa kote ou ye Atlanta, Texas prepare kot ou paske fredi a ap frape pòt nou ap vini. Mèsi a 4 zanmi ki la, 4 zanmi yo ap ede nou sinon share live la nap genyen 8 lòt zanmi men mta renmen konnen zanmi ki la yo kòman zòn nou leve please fè nou konnen kòman zòn nou leve. Non gwoup Site Solèy lan li menm se Daddy Fresh donk nou salye tout ti mesye Daddy Fresh mesye dam Dady fresh yo ki ap fè anpil bèl travay hein anpil bèl travay merci donc espere ke pa gen problème pa gen problème m pa konnen rezon an ki fè ou pa ka jwenn ni live hein hein Dave m pa konnen pou ki rezon donc espere ke yo anfòm. Merci David merci m salye Dady fresh ankò mesye dam yo ki ap fè yon bèl travay pote boure pote kole avèk yo paske yo ekri anpil bèl mizik e avanm fini la map ti aske poum pase yonn nan mizik mesye dam Dady fresh yo pou nou poum pote pou nou yè nou te pase enpòtans pa drive fòm diw anpil zanmi te kòmante sou enpòtans pa drive lèn konnen vrèman Si w konnen enpòtans ou, mwen m konnen enpòtans mwen, ou konn valè w, mwen konn valè m, w ap konnen enpòtans pa drive, hein, enpòtans pa drive. Se konsa sa ye. Li deja fè 8 è avèk 50 bòn minit. Eske, um, Ludy, kòman zòn ou leve? Ludy, si l posib, si l posib, bay nou yon kòl wi, bay nou yon kòl. Kòman zòn ou leve e kòman lalè w a te yè nan Okap Ayisyen, hein, hein? Menm si m t ap antre a Ludy konnya, m t ap pran l konnya la. Bay nou yon WhatsApp kòl oubyen kèlkeswa jan w ka fè. pou n konnen kòman zòn ou leve e kòman lalo a te pase m tou pwofite okazyon pou m di yon gwo yon gwo mèsi en en li bon wi pou m di pou m di yon gran mèsi avèk tout ekip RTL la ki te kolabore en DG DG ou inoubliyab nan kè nou en Wilvens Pierre en Venise Dossou en tout zanmi ki te kolabore Coach Lolo. Hein pdg pdg um Wilner Altidor de um Football Plaza mesye yo te kanpe avè nou Suze Suze mèsi pou sipò ou mèsi pou chak zanmi ki te nan ekip lan ki te kolabore ansanm e gras a yo menm yè nou te pase yon bon jounen hein malgre se premye Antre lalo a nan okap avèk ekip lan donk lalo a te byen pase zanmi ki rive jwenn lalo yo yo enjoy lalo yo e yo espere ke mèkredi yo jwenn plis bagay toujou donk mèsi tout moun mèsi tout moun kèlkeswa fason ou te fè pou te sipòte nou yon gran mèsi pou Wisly Altidor DJ de Mon Défaut 509 en li jis Virginia li voye achte 2 pla lalo pal en sa enteresan en sa enteresan. Gen bagay gen bagay se pa lè moun nan pa la non humm se pa lè moun nan pa la pou ap di jan l te bon talè lè l pa la l pa menm konnen si li pap tande anyen hein li pa tande anyen ayisyen gen sa pou devwa menm si w la avèk yo yo pap janm di w ah wap fè yon bèl travay wap bay bon sèvis ou fè moun nan konnen pandan l egziste a fè l konnen li enpòtan hein malgre li deja konnen li enpòtan li konnen li konnen sa l ka fè men sa l sa w wè a sa l montre w la Fèl konnen. E sitou ayisyen pa vle viv avè ayisyen. Moun ou wè ki vle viv avè w la, viv avè l. Humm. Viv avè l. Hein. Ann chèche linyon. Ann chèche linyon. Donk mèsi pdg Wisly janm di w la li jis Virginia, li di li a m paka pa sipòte 2 pla lalo. Hein. Li achte 2 pla lalo. Gen moun ki gen espri de sipò hein. Mèsi pdg e tout bagay te pase trè byen nou salye w kòman Virginia leve. Nou pral antre kòman. zòn nou leve maten an en mesye dam yo ki deja ap echofe pou al di nou kòman zòn nou leve maten an mizik sa m tèlman renmen l enpòtans pa l rive banm pran yon ti bagay ladann avan nou antre al mande zanmi yo kòman zòn nou leve maten an pandan ou menm ki rive jwenn nou pataje live lan pou nou ka konnen kòman zòn nou leve maten an ann ale enpòtans pa l rive.

E konsa wi, e konsa kominote nou an ye wi, tande verite a. Ya bezwen mwen. Yo kritike m vre, yo di m pa bon pou yo.

Oh yes enpòtan pa drive avèk Daddy fresh hein Daddy fresh se sa mesye yo chante pou nou wi timoun si enpòtan te drive mwen menm avèk ou ki enpòtan nou tap antrave Bonjour la belle Nayou Nayou Nayou Good morning Nayou kòman ou ye Nayou espere ke ou anfòm ou wè si enpòtan te drive si enpòtan te drive mwen menm avèw nou te mele. Hein? Nou te mele paske nan sosyete nap viv, nan kominote nou, nan peyi nou soti, nan antouraj nou, nan legliz nou, nan kelkeswa gwoupman nou ye, yo pa ban nou valè. Nou konnen yo pa ban nou valè. Men ou konnen, pa dekouraje si tout fwa ou konnen ou enpòtan. Si ou konnen valè ou, ou konnen ou enpòtan, ou wè sa wap fè a, bay bourad. Mete men ou ladan bal bourad. Mande Bondye fòs ak kouraj paske yon jou yap bezwen yap gen valeur. Konbyen madanm konnya la pandan Mari yo tap fè tout sa ki depan de yo ap viv byen avè yo, yo pat bay sa kenn enpòtans hein. Pou Mari a vire dol oubyen ou konprann pou Mari a vire dol lale se lè sa l konn valè l. Konbyen Mari tou pandan madanm ni avè l li pa ba l kenn valè li pa konn kenn enpòtans li epi kon madanm nan vire do l l ale se lè sa l kòmanse konn valè l tandike li pat janm met nan tèt li si gen si gen yon kote ap tann li a de bra louvri konbyen moun nan yon kominote nan yon sektè ou ye nan yon nan yon asanble ou ye nan yon antouraj nan yon kite m di nan yon òganizasyon ou ye ou la tout ide w yo vin avè l yo bèl vre men pouvi ke se li a ki vin ak ide sa no li pap ka pase paske Si se lide pa li a ki pase, non l ap repete. Nou p ap kite l pase, n ap kwaze lanfè. Tandi ke gen kote ki bezwen l a de bra louvri, se kou lale w a pral konn valè l. Li lè l tan mwen menm avèk ou Ayisyen pou nou retire tèt nou nan sa nou ye a. Wi, ok, li a vin avèk ide a, s on bèl ide vre, men nou p ap nou p ap pout pote boure pou ide a mache paske lefèke se li a ki vin avè l, se non l k ap pral devan. Kòman sa se non? Se pa yon kesyon de non. Si l vini l fè sans pou nou. Pote boure en! Etanke Ayisyen, an n mete men ansanm nan pat la pou n fè l mache. Enpòtan pa drive ou konnen si w konnen enpòtans ou anverite. Si w konnen enpòtans ou, w ap mete men nan pat la, w ap boure, w ap pouse pou pi devan, men ou p ap ka dekouraje. Ok! Donk, maten an m pase de bèl mizik pou nou. Enpòtan pa drive, epi linyon. Linyon. Donk, ann wè kòman pou n fè pou nou mete linyon nan nou. Dèfwa gen moun, se pa paske li pa konn valè w, li pa konn enpòtans ou non. Men pouvi ke, en, pouvi ke se ou menm, en, li abitye avè w twòp, li p ap ba sa w ap di a oken valè, oken enpòtans. Ann ale avèk Guy, en, ann al jwenn Guy depi Nouyòk, nan Vale a, ki pral di nou. Koman moun yo leve nan vale a maten an. Bonjou Guy byenvini su la rtl koman moun yo nan vale a leve maten an. Bonjou bonjou bonjou bon. Ok map fè aranjman yo pou nou gen yon ti difikilte tou piti tou piti tou piti ahh Guy depi New York hein ou wè pase ou wè pase Guy telefòn nan fè yon mistake avè nou la nap ti achte pou nou fè tout aranjman hein. An ti aske pou n fè tout aranjman. Guy ap di nou kòman moun yo leve nan vale a maten an. Yes. Yes Guy, ou la wi Guy. Bonjou, bonjou, bonjou, bonjou. Madam Ia, bonjou tout fidèl entènot yo. Ki toujou bay chans a Radyo Tele Lia pou enfòme yo de divès pwen ki ap fè aktyalite. Bon, pou nou menm dabitid, E nan nou an kan nou leve trè byen maten an paske Bondye kouvri nou pa gen ken aksidan e maten an la mwen nan 148 èm avni an e map vire anlè bon mwen tout moun sou aktivite yo sèlman. Tanperati an ki gen ti jan ba paske sa sa pa tanperati madam li a. Madam li a pase bòn fen joune se te Germain Guy pou radyo tele li a depi New York.
Ok Germain Germain Guy pou la RTL depi New York merci Guy e bonjou bòn joune. Donk tanperati ki rive New York maten an li pa tanperati li a. M pat gen lide pou m t al New York ditou. Si m te gen ide a m t ap pran playe m, playe ke m chita yon kote. E tou si m t ap al New York m panse m t ap byen ekipe paske jan nou wè m la se m aranje m, m kòmanse aranje m la a pou nenpòt tanperati k ap vini. Zanmi ki nan live lan ap wè sa, nenpòt tanperati k ap vini m ap aranje m pou li jan nou wè m la en. Li a kouvri la tèt o pye. M tap mete plis rad sou mwen sèlman. Jan w di an Guy, e se prèske menm kad figi pou Tampa paske solèy la poko leve jiskaprezan. Nou leve la, solèy la poko leve malgre dèyè a gen bèl ekleraj. Donk tanperati a li trè bèl. Gen moun ki tap di tan leve an demwazèl piske solèy la pa twò cho ni twò frèt. Donk yon tanperati ki nòmal. Sa se tanperati Lia renmen. Donk si tout fwa tanperati a chanje, map chanje avèl paske nou gen ekipman, nap chèche ekipman mete la pou yo. Afin ke pou fredi a pa fè nou anyen. Merci Guy, mil merci. Se konsa sa ye pou maten an nan New York. An al jwenn Loulou. Loulou a pral di nou pou Jacksonville koman sa ye maten an. Loulou a pral vin di nou koman sa ye pou Jacksonville. Bonjou Loulou, koman nou ye an ale?

Loulou nou an super fòm e ou menm kòman ou ye kòman Jackson byen leve kòman sa ye pou nou. Ebyen nou byen kontan e nou trè byen pa bò isit e grasa a Dye Bondye pèmèt nou dòmi leve maten an souf la kontinye ap briz ebyen maten an
sa nou genyen lan

L ap desann a 78 degre. E nou ka mande moun yo jodi an pou yo soti avèk anbrela, soti avèk parapli nou. Ok, ap gen lapui.
Mèsi Loulou. Nou gen 40 pousan chans pou l fè lapli kanmenm, l ap fè lapli. Menm si l ka pa fè anpil pou jounen an men aswè a kanmenm ap gen lapli. Men n ap jwenn lapli pou jounen an kanmenm. Ebyen pou trafik la maten an ke nou ka di ke kote ki te gen ti pwoblèm. Nou konnen gen kèk kote se lèswa yo travay, pa egzanp, si w ap sot lan Ninth Ave, South pou w al nan North, lè w pral rive Downtown nan zòn Baptist Hospital la toujou gen ti trafik, te gen yon pakèt kòn yo te mete men apati 6 zè di maten yo te vin retire kòn sa yo nan Athens tou, Athens East pou w al Downtown. Yo tap travay lan wout la e gen 2 liy yo te vin bloke men yo getan wetire yo pou maten an depi vè 6 zè e nou ka di jiska mentnan pa gen okenn aksidan ki te fèt e nou ka di Bondye mèsi sitou pou Jacksonville chak maten toujou gon pwoblèm aksidan men trafik la te klè pou maten an e nan zòn 7 è edmi. E se te 40, 45 e lan Aten pou soti lan wès pou al lan is. Wi toujou gen trafik e pran prekosyon e ou menm kap sot lan Naynifa, Bsaf ki pral lan Nòf. Nou konnen lan lè sa yo toujou gen trafik pran anpil prekosyon.
Stay away from your phone. E pa lè ke pou nap rele yon moun lan telefòn. Mwen toujou di sa ankò e de fwa, ou bese tèt ou pou reponn yon apèl e bon moun nan ta trè sèk devan w lan, men petèt li menm li ka met pye l sou fren an epi lè w gade ou menm ou ka al reponn nan dèyè motè kal la.
Ebyen bon se se sèlman nouvèl sa a m te gen pou nou maten an, ke Bondye beni nou pou jounen an epi m salye tout moun ankò. Kelkonswa lèw pral resevwa mesay la ebyen li a bon travay kontinye fok gon moun ki pou fèl ankò nou tou mèsi bòn jounen.
Merci loulou mil merci loulou fok gon moun ki pou fè travay la si pa gon moun ki pou fèl travay la pap fèt donk merci pou ankourajmanw merci pou. Tout detay ou bay nou yo e konsèy yo yo trè itil. Lè w ap kondwi ou pa nan telefòn. Lè w ap kondwi ou pa nan telefòn Loulou di w sa wi. Di si pou telefòn nan sone lè pou bese pou w ap pran apèl la. Gen moun ki egzajere menm. Yo ap kondwi y ap tèks. Y ap tèks, y ap voye voice, y ap li voice. Mezanmi timoun lavi bèl, lavi bèl. Si tout fwa se jou a ki rive. Pa gen pwoblèm mèt ou vin chèche w. Men si se ou menm ki ap fè neglijans, ki pa pran tout mezi de prekosyon ou dwe pran yo, ou ale, se ou ki mete rès fanmiy lan nan kriye. Mèsi Loulou pou tout konsèy yo, yo trèzenpòtan. Donk Loulou, demen vandredi nou pap la men lendi Nap retounen pou nou kapab vini avèk menm ribrik la kòman zòn ou leve deja loulou jodia se deja jedi bon weekend epi ke Bondye gadew nan lari a ke Bondye kouvriw pwotejew salye tout moun Jackson vil pou nou espesyalman moun wè sa yo salye yo tout nap kite Jackson vil m te deja di nou kòman sa ye nan Tampa nou pral jwenn Herby Richemond nan Miami Herby ki pral di nou en. Prepare nou zanmim yo Herby pwal monte depi Herby monte se Herby gen anpil souri nan vwa li m di nou sa deja donk m konnen Herby ap pote anpil pwovizyon pou nou nap jwenn yon bagay kanmenm nan kelke minit Herby pwal pase avek nou poul di nou koman Miami leve bonjou Herby koman nou ye koman zon nou leve maten an.
Bonjour Lia bonjour aux amis de la rtl ou telespektatè Se toujou yon plezi le maten pou nou kapab rejwenn nou e pou prezante w kòman lari an ye nan lakou Miyami. Aktyèlman nou retwouve nou o kè de lavil de Miyami kote nou sot pran ti kafe nou la nan Rincon Griolo ki se yon restoran kiben. Anpil kiben e lòt nasyon, moun ki renmen ti kafe yo le maten toujou pase nan zòn sa a al pran. E ti kafe yo. Donk jis pou kapab kenbe lestomak lan, pran ti brekfas yo. Nou konnen yon bon brekfas nan maten, li bon pou yon trè trè trè trè bon nan jounen. Donk se sa ke anpil nan kiben, panyòl, ayisyen ki souvan vizite ti restoran sa, donk yo sot fè ou di mwens y ap fè nan minit sa, kote y ap pran ti brekfas yo pou yo kapab mete yo up to date avèk. travay yo avèk lari an. Donk nou pa genyen grann choz li a pou n ta siyale maten an paske nou te gen chans fè yon ti tou nan 36 zièm nou pase bon lè n di 36 zièm pou moun ki konnen Miami n ap pale de Miami Spring nou travèse Lejeune Road e Lejeune Road se 42 zièm nou monte Dedlen se te t antipe to se maten donk bon pa vrèman Gen ensidan ke nou sinyale sou otowout yo e nou fè yon ti pase nan South River Drive. Donk li a ryen de serye, ryen de move, ryen de lè a sinyale nan zòn sa yo ke n sot site la. Donk nou kapab di Miami byen leve maten an, solèy la deja nan syèl lan, pa gen nuaj. Sa vle di ke si pa gen nwaj, pa gen lapli k ap tonbe. Donk, se deja yon bòn jounen de jedi ki anonse pou lèjan de lavil de Miyami. Donk, nou espere ke chak, chaken de nou va jwi e benefisye de sa ke jounen sa l ap pote pou nou. Donk, se te depi lavil de Miyami, zanmi ou an, Herby Richemond ki t ap enfòme ou Deja nou swete w pase yon bòn joune de jedi e nap kontinye di yo kontinye rete anba pouvwa Sentespri Bondye viv la. Kenbe fèm, pa moli! Tchaw tchaw!
Mèsi Herby kenbe rèd pa moli donk bwè kafe w kontinye pa bwè pa fè tout jounen ap bwè kafe ok pou tansyon an ka rete otòp donk kenbe rèd pa moli egalman. Nou kontan le fèt ke ou te bay nou dènye feedback yo. Nou pral rive pou n mete bout wi men kite n al tcheke Dieulalizer 1 depi nan Petyonvil. Dieulalizer toujou fè tout sa ki depan de li pou l fè nou konnen kòman zòn li leve e li vrèman enpòtan 1, li vrèman enpòtan 1 pou nou konnen kòman Pòtoprens leve nan nan Petyonvil. Se la Dieulalizer ye wi la poupe de Leyon ki pral di nou kòman zòn nou leve maten an pou n mete yon bout puiske nou pa konprann sa k ap pase ok.

Kòman Petyonvil leve maten an? Ann ale. Bonjou Lia, bonjou tout fidèl entènòt Radyo Tele Lia, se toujou avèk menm lanmou, menm foug, menm detèminasyon pou nou antre lan kay la avèk son lari an Lia. E pou byen di w Lia, maten an nou deja lan Petyonvil, lan kè Petyonvil kote nou konstate tout moun ap evakye nan aktivite yo, machann yo deja lan lari, tout moun ki pral travay deja lan lari. Anpil machin nan lari malgre pwoblèm gaz la kontinye nan kapital la men sa pa anpeche moun yo pran lari pou y ale nan aktivite yo li a. Ebyen se tout enfo sa mwen te gen pou te pataje ansanm avèk nou se Zanmine Dela depi Petyonvil.
Donk se konsa wi pou Petyonvil. Merci Lizer. Merci les fou deja fè nou konnen koman petion ville leve maten an 9 heures avec 13 bonnes minutes hein nap pliye bagage wi la nap fè vwal paske gen anpil monte desann nou konprann sa si w nan lari a nou konnen se week-end nan ap rive sou ou si wap bwè pa kondwi si w ap kondwi pa bwè pou ribrik sa ki se koman zòn ou leve nou pap tande nou demen vendredi men nou la pou anko pou jeudi Pou lundi si Dieu ve pardon pou nou vin potel pou ou Dieu la bon weekend bon jounen salye tout moun petyonvil ke bon Dieu kouvri ayiti hein ke bon Dieu proteje nou afin ke pou nou kapab pase yon bon jounen ansanm pa bliye vit abecede plus ok fredi a pral antre wap bezwen sa.

Donk nou fini wi se la nou mete yon bout puiske li deja fè 9 vè 14 nap mete yon bout pou avèk menm mizik la ki se l'union nou sot tande tout alè ya nap mete yon bout pou nou kapab kite w la e pou nou klotire Kòman zòn ou leve sete zanmi w li a ki la avèw ann ale ansanm al tande mizik sa epi nap rankontre samdi si Dye ve nan menm ribrik la e samdi li a spò ok li a spò ann ale ansanm èske tout bagay ok la no. Bye bye tout moun, nap rankontre lundi pou menm ribrik sa Koman zòn ou leve se de zanmiw Liya ki la avèw pou sèviw Kòm a lakoutume nap rankontre lundi pou ribrik sa men samdi se sur pou nou pale de spò Bye bye tout moun, nou renmen nou anpil nou swete nou yon bon jounen bon weekend Si w ap bwè pa kondwi, si w ap kondwi pa bwè, e ke pa fè pwomès lè kè w kontan, pa pran oken desizyon lè w fache. Bye bye tout moun, nou renmen nou anpil, nou lage nou nan de pla men Papa Bondye. Ale, n ap tande, n ap rankontre yon lòt fwa. Bye bye.